Hello hello hello hello sak pase na boule sak pase se zanmi pa ou ankò Tiana jan te wè nan te di ta tounen pou yon lòt video epi men mwen video sa mwen pote l pou nou m konnen gen anpil moun sou chanel la kap mande game pou fèt lan pou Noël. Pou videyo kado yo, mwen fin met rad sou mwen se sòti m pral sòti pou nou achte yo. Apre sa, lè m fin achte l, m ap fè yon videyo. M pa p montre nou sa m achte vre bay moun nan non, bòt si moun nan vle lage yon kòmantè, l ap lage l. Men, m ap achte yon bon bagay. Videyo sa a, mwen pote l pou nou paske te gen plizyè moun ki di mwen yo bezwen yon jwèt yo kapab jwe pou fèt lan ansanm avèk mennaj yo oubyen mari l si li pa gen timoun tankou se nou 2 an k ap viv. Ok, premye jwèt ou kapab jwe ansanm avèk moun lan, m pa konnen si ou dekore, tapen. Epi si moun nan te sòti, ou bezwen ba moun nan ti sipriz. Romans. Sa w kapab fè, yon premye jwèt, yon ide, ou pran, depi avan moun nan pa la, ou ekri anpil papye. Ok. Ou ka ekri premye. Men jwèt lan, se ou achte yon kado pou moun nan epi w ap fè moun nan chache kado an. Ou sere kado an yon kote epi w ap bay moun nan. Flèch k ap di al tèl kote, lè li di tèl kote, l ap jwenn yon lòt papye k ap di l al tèl kote, ale tèl kote, ale tèl kote, w ap jwenn, w ap jwenn li, epi w ap fè moun nan chache. M fè yon ti bout videyo pou nou, n ap wè sa m ap pale an. But, se paske gen plizyè koup ki di yo pa gen timoun, yo bezwen fè yon bagay romans. Mwen ajoute yon bagay romans ladan l lè w fin bay moun nan kado an. Si ou bezwen fè moun nan yon ti sipriz. epi wap wè tout fason mwen fèl lan epi rete ansanm avèm. Ok Mwen tap eseye poum te pale but marim di konsa poukisa m pa eseye jwel epi pou moun ka gen plis ide li chwazi jwel ansanm avèm po nou ka gen plis ide de sa map pale an mwen pwal moutre nou tout sa m ekri yo men m pa ekri anpil papye non m pa vle video an twò long make sure menm kap fèl lan ekri anpil papye epi lè w ekri anpil papye di yon bagay ou konnen w ka fè moun lan ri ladann. Epi, mete papye yo tout kote. Pa mete papye yo tankou soti nan kwizin nan, antre nan chanm, antre nan douch. Vire dèyè, li gen yon flèch. Pou li rive la, ban mwen sa ki te la. Gade bò kote mwen konn fè cheve an, wap jwenn li. Ou gen yon pi bèl kado. Sa pi bèl kado an di?
Ou va mache yap ba ou mache yap ba ou. So sa se kado ou sa mte kite ka sa pou li epi la pase men la pran si la pou vit la pou la sa li pande li epi mvoye la lòk kote an li vwa tcheke pou mwen.
Sa depan de konbyen tan ou konnen wap fin fè dekorasyon an, ou pa ou jis ba moun nan yon ti tan, prepare tout bagay ou ba moun nan yon ti tan epi pou ka gentan fè dekorasyon an. Se sak fè mwen m jis mete mete fòs tan ou mete fòs tan ou santi ke moun nan moun nan ap wap gentan fin fè dekorasyon.
Tankou kounye a la mwen se lingè, sa vle di se soti soti nan douch lan li benyen epi mwen m fin prepare epi jwenn nou boom.
Ooh epi mwen bliye pou m te ekri yon tag kap nan sapin an kap di ki kote kap di ki kote wap jwenn li. Sa se jwèt la za timoun epi lè w fin mete bagay la nan sapen an pa bliye pa ekri pako mete l nan sapen an pandan lap vini an se lè lap chache jwèt lan epi ou menm wap vin depoze l nan sapen an epi wap mete yon nòt kap di si se sou kabann nan ou pwal fè bagay ansanm avèl wap di nòt lan kap di antre anndan Epi al tèl kote wap jwenn mwen epi wap mete sa sou mwen. Boom! Sa se jwèt pa nou jan nou fèl. Se de sa map pale a li vreman bel. Ok sa se premye jwèt lan si ou menm ou se yon fi ki amoureuse or yon gason ka pa fèl pou madanm li tou ou ka achte yon bèl ti kilot pou madanm ou epi wap fè moun nan mache a chije tout nan kay lan chak li rive li jwenn yon papye papye a tankou li te ka di w jwèt ki di Non ce n'est pas là ce n'est pas là ce n'est pas là pran pasyans pou chache epeng eh se tankou jwèt sa li ye wap cheche yon bagay ou poko ka jwenn li pou mwen timoun li vrèman bèl eseye fèl epi apre sa lè w fin fèl wap lage yon kòmantè wa di si jwèt lan te ede w. Pa kenbe videyo an pou kont ou chak lèm lage yon videyo voyel bay de twa moun vin gadel tou. Epi ou menm ki genyen yo nou pa bezwen pè map jwenn nap jwenn videyo an de men si Dye ve ou byen um 24 paske um nan nan 4 moun yo ki genyen an se 2 moun ayiti 2 moun isi gen yon moun la florida m pap peye pa florida map deplase kite ka mwen mal potel pou li apre sa lòt moun nan menm map chipil voye ba li apre sa lòt moun ayiti yo map mete limit la. Mèsi ansanm avèk ou menm ki sou chanèl la, mèsi ansanm avèk ou menm ki toujou lage yon kòmantè. Iyanna Nap wè nan yon lòt video. Bye.